Bonjou ou bonswa depandaman de lè ou pral tande videyo a. Pa bliye ou sou chanèl Savoir plus 20. Sijè nou jodi a, se kòman ou ka abòde yon fi ou rankontre sou yon plas piblik. Deja si w renmen ide a, se bay videyo sa a yon like. Abòne ak chanèl la Aktive ti klòch notifikasyon an yon fason aske ou se premye moun ki resevwa yon notifikasyon de YouTube sou aparèy ou chak fwa ke m pibliye yon nouvèl videyo. Pou kèk gason, abòde yon fi konn parèt dèfwa enpe difisil. Poutan se yon bagay ki byen senp. Men, depandamman de fason ou pral abòde l la. Jis avan m rantre nan sijè prensipal la, kite m pote 3 konsèy pou ou. Premye konsèy la se, avan w abòde yon fi, chèche konnen byen kisa w pral di l, pou w pa bay twòp ratman nan sa w pral di l yo. Dezyèm konsèy la se, bay fi a 2 a 3 rega ak yon ti souri avan w abòde l. Sa ap fè l santi li enterese w. Twazyèm konsèy la se, lè w ap abòde l, gade l byen nan zye l, yon fason pou l wè w pa timid. Nòmalman, Abòde yon fi se pa yon bagay ki twò difisil. Ou ka abòde fi a ak yon kesyon. Ou ka abòde l ak yon blag. Ou ka abòde l tou ak yon konpliman. Brèf, San pèdi tan, ann rantre nan sijè prensipal videyo a. Ou wè yon fi chita sou yon plas piblik, pa vre? Ou vle abòde l. Ebyen, jis ba l yon premye rega. Fè l wè ke w ap gade l. Medyatman zye l tonbe nan pa w, retire zye w. epi fè yon ti souri. Fè sa yon dezyèm fwa, menm jan an. Ebyen, sa se yon siy k ap montre l ke w enterese avè l. Apre sa, leve byen deside, al kote l la, di l konsa, Bonjou. Oubyen Bonswa depandaman de lè ou bò kote l la. Eskize m wi mademwazèl. Sa fè yon bon moman m ap gade w. M wè w vrèman pasyonant. Anfèt, mwen pa konnen w ase byen pou m ta di w sa. Men si m pa di w sa, nan kè m ap gen yon gou regrè ki p ap janm fini. Mwen se Patrik. La a mwen rele Patrik. Ou menm ou kapab mete non w. Imedyatman ou fin di l sa, kite l reyaji. Pandan n ap dyaloge konsa, pandan n ap dyaloge, ou kapab di l konsa, Èske se premyè fwa oubyen ou abitye vin nan andwa sa a deja? Kontinye dyaloge avè l. Men, evite poze fi a twòp kesyon pou pa parèt nan zye l tankou lapolis. Konprann? Kounya a pandan n ap dyaloge, n ap dyaloge, n ap dyaloge, kounya sa ki plis enpòtan, moman an rive pou ale. Ou bezwen gen kontak li, pa vre? Pa dil silvouplè eske m ka gen nimewo non non non non frem pa fè sa gen plis chans poul diw non ou ka jis dil konsa bon se yon plezi pou mwen poum t rankontre w jodia anfèt mwen ta renmen konn plis de ou toujou imedyatman ou fin dil sa Lonje telefòn ou an ba li. Monchè, l ap difisil pou l di w non. Ou konprann? Kounye a, lè ou fin gen kontak li, oke, ou ale. Ebyen, ki sa ou rete pou w fè? Ou rete kounye a pou w al kontinye dyalòg ou ansanm avè l. Ebyen, nan pwochèn videwo, m ap montre w lè ou fin gen kontak li, kòman ou ka ekri l pou l toujou anvi reponn ou. Pa bliye si ou poko fè sa Abòne avèk chanèl la pou ka resevwa videwo sa a yo ok M espere ke videwo a te itil ou Mèsi a ou menm ki te pran pasyans pou w tande m Kanta pou jodi a m ale Na wè ankò nan yon lòt videwo parèy.